Nouvèl la tonbe, depi nan lakou Washington, dosye PM defakto a Ritvidje Fils-Aimé, li nan wonn sant lan, dosye Ayiti an, li sou tab diskisyon yo. Se yon sant k ap travay pou ansyen prezidan ameriken an, George W. Bush, Jòj Bouch Fis, ki vin konfime nouvèl lan. Depatman Deta ameriken kòmanse frape a Ritvidje Fils-Aimé. Farin nan pa vin nan menm sak. Mes chers compatriotes, gen yon dernière alerte ke Etazini mete sou Ayiti nan moman nap pale a la, se tou yon signal yo voye bay PM defakto a, kisa kap pase konsa, eske violon nèg yo dezakòde, mes chers compatriotes, nou pral baw tout detay san retire e san mete. Dènye gout dlo k pou chavire vaz lan, gen diplomat Pierre Antoine Louis kap eksplike Kòman ekip Alix DJ Fils-Aimé, kòman moun sa yo vin menase l, vin chèche ap entimide l paske l ap denonse PM defakto a ki p ap regle anyen? Nou pral fè w tande nan bon ti mamit. Avan menm nou rantre nan telegram aktyalite nou pou jodi an, n ap gade ansanm avèk mwen, mè chè konpatriyòt, alèt sila ke Depatman Deta Ameriken yo mete sou Ayiti, alòske se menm Marco Rubio sa a ki t ap voye flè pou Didier Fils-Aimé, oo, nèg yo te tèlman vle pou Didier rete, yo tèlman t ap vann Didier kòm sovè, kòm moun ki pral met sekirite andedan peyi an, bagay la dwòl wi, bagay la dwòl. Antouka, n ap gade ansanm kisa ki di nan alert sila, Haïti, les enlèvements contre rançon sont en hausse à Port-au-Prince.

dekonseye. Donk el toujou dekonseye pou sitwayen ameriken yo vin an Ayiti paske yo estime kesyon sekirite lan li pa adekwat, li pa optimal pou etranje, pou sitwayen peyi yo ta vin an Ayiti. Non sèlman sa tou se menm Etazini sa a ki vle depòte plis ke 300 mil Ayisyen, yo di Ayiti klima a, tout bagay pwopis, tout bagay opòtè. Se menm Etazini sa a ki dou Didier ka retabli sekirite a, alòske ki sa nou konstate, depi apre 7 fevriye, tout sa nou te wè, operasyon, deplwaman, nèg yo ye sou foulay yo te. Se te jwèt Didier t ap jwe pou montre opinyon piblik lan, pou montre entènasyonal lan gen volonte, depi lè l fin pran pouvwa l, pouvwa l nan men l pou kò l, Tout volonte disparèt. Kounya kesyon pou poze, kidnaping sa yo kap fèt la kiyès kap fè yo? Eske se kidnaping politik? Eske se kesyon sekirite a vrèman ki pa optimal? Eske Ali Didieu Fils-Aimé te genyen yon fòmil pou retabli sekirite andedan peyi an? Eske eske 9 ka pete yo tou ale avèk sekirite a? Paske se pou yo te ka montre E DJ pi bon ke KPT, DJ ka travay pou kont pa l, DJ ka bay solisyon, se KPT a ki te pwoblèm nan, men KPT ale, sekirite a gèlè tou ale avèk KPT. Donk poze tèt ou bòn kesyon yo jounen jodi an. DJ opouvwa se kisa l ka pote, DJ opouvwa se kisa l ap regle, DJ opouvwa se kisa kesyon sekirite a ye jodi an. Nan yon moman durjans, Kisa pouvwa tranzisyon ap regle? Nan yon moman durjans, Didier kòm chèf CSPN, kòm wa, kòm tout bagay nan tèt peyi an, kisa lap regle? Didier kòm chèf CSPN, li montre l nul. Kisa nou ka atann? Jan m anonse l nan kòmansman emisyon an, depi nan lakou Washington, gen yon sant ki pote non ansyen prezidan ameriken an, George W. Bush, Jòj Bush Fils, jan yo konn di l lan, Ebyen ki ta fè yon rale mennen vini sou sitiyasyon Ayiti an, genyen 2 moun ki ekri atik sila, Elizabeth Kennedy Trudeau ak Laura Collins ki yo menm ap travay nan enstiti sila, ki dekri yon sitiyasyon tèt chaje sou Ayiti. Ayiti ki se youn nan peyi nan Karayib lan e ki an pwa a des instabilités de toutes formes, instabilite politik, efondreman sekiritè, katastwòf, kwasan, kriz imanitè, li anjandre yon kou imen ensipòtab, genyen deplasman entèn, genyen migrasyon enkontwole, notamman vè Lèzetazini. Pa gen gouvènman ki eli an Ayiti depi plis pase 5 an, pa gen eleksyon ki janm fèt nan peyi an depi apre 2016, Dènye prezidan ki te genyen an se te Jovenel Moïse, yo asasine l an 2021. Parleman an paralize, byen ke eleksyon jeneral yo te prevwa pou yo te fèt an Out ak Desanm. Ebyen pa genyen anyen ki garanti an Ayiti pral genyen eleksyon tout bon nan ane 2026 lan. Se Institut Bush wi k ap pale. Etazini nan tèt kole avèk alye l yo ak patenè l yo, gen egalman de filantròp prive, de zòganizasyon entènasyonal, yo ta dwe atake yo rapid rapid an menm tan ak pwoblèm tout kalite k ap brase bil peyi an, tankou pwoblèm politik, pwoblèm sekiritè, imanitè ak migratwà, kote yo ta dwe poze de aksyon sible e konkrèt. Pou yo ta konsantre yo sou youn ou de nan pwoblèm sa yo, ki ap agrave sitiyasyon peyi an ki vin tounen yon trajedi rejyonal, pa sèlman pou yon peyi ki gen fwontyè avèk Ayiti tankou Sendomeng, men sitiyasyon Ayiti an, li ale odela dè fwontyè. Sur le plan politik, Premyè Minis defakto a Arlix Didier Fils-Aimé, ki te jwenn soutyen sipò Etazini, Kanada ak Ewòp, yo te otorize l tande wi, Yo te otorize l pou l rete sou pouvwa a, pou l rete an fonksyon apre ke Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ale. Manda konsèy sa a te rive nan bout li e depi manda konsèy lan te rive nan bout li. De semèn oparavan, Etazini te deja revoke viza plizyè manb nan konsèy lan ki t ap tante pou yo rete sou pouvwa a, pou yo ekate, pou yo voye jete Anlick Didier Fils-Aimé. Fils-Aimé, ap efòse l, ap fè jefò pou l reponn avèk preyokipasyon sekiritè yo, pandan l ap reprime ak demantle gang e chèche stabilize fonksyon esansyèl nan gouvènman an. Sou plan sekirite, Nasyonzini estime genyen 8,100 moun yo touye an 2025, swa 20 pousan de pli Kan 2024, Prensipal ayopò nan peyi an, li rete fèmen pou vòl komèsyò ameriken yo depi plis pase yon lane, pi gran lopital piblik nan peyi an, li fèmen, anpil lekòl oblije fèmen pòt yo. Genyen mwatye nan popilasyon an, genyen mwatye de 12 milyon abitan ki depann de Èd imanitè, Medsen San Fwontyè deja sinyale ke admisyon nan klinik spesyalize pou vyolans seksyèl yo, yo triple depi 2021. Sa vle di kisa? Ebyen, Medsen San Fwontyè, li alète tèlman gen vyolans kap fèt sou fanm ak tifi, vyolans seksyèl, li miltipliye pa 3 de 2021 a 2026. Pi gwo repons entènasyonal lan bay pou Ayiti, selon Enstiti Jòj Bush, li di, se Etazini ki mennen l. Nan fen ane 2025 lan, Nasyon Zini, sou lobedyans Etazini, ta pral apwouve kreyasyon yon nouvèl fòs operasyonèl pou lite kont krim òganize, yon misyon sekirite ki genyen 5,500 moun ladan li ki destine pou ranplase Fòs E Kenya tap dirije a. Nasyon Zini deklare ke fòs operasyonèl sa li sou bòn vwa pou li rantre an fonksyon nan mwa avril kap gen pou vini la, men finansman l ak kontribisyon twoup yo yo poko fin finalize de menm ke mizanplas dispozityen soutyen lojistik